Ok Ayisyen, sa se trèzyèm videyo a. Nou te nan nou te nan tèks biblik ki nan Jan chapitre 3 vèsè 16 e 17 kote ke nou t ap wè yon lòt falsifikasyon ankò, yon lòt kòripsyon, yon lòt malpwòpte ke Vatikan an fout anndan Labib la pou te toujou gade mwen menm avèk ou menm ki se nasyon Ayisyen ekstraterès sa yo, pitit Ayiti yo. Sèl grenn nasyon sou latè ke Ayiti anwo nan syèl la renmen an, e sèlman nou menm ki se pèp ki se pwopriyetè tout lòt nasyon ki gen sou latè. Sa se pa pawòl pa m, sa se pawòl Vladimir Vladimirovich Poutine di. Malgre ke Vladimir Vladimirovich Poutine se yon prezidan ki pwisan, l ap jere yon konfederasyon de nasyon ki pwisan ki rele Larisi, men l di w konsa ke se pa li ki se mèt latè. Li di w mèt latè yo se yon nasyon ki gen po nwa, e nasyon sa yo, Ni Fidel Castro, ni Hugo Chavez do kiyès yo ye. Fidel Castro ekri li, Hugo Chavez di l avèk dyòl li, li di ke Ayisyen yo, se yo menm ki se Jakoben nwa yo. Sa vle di ke se yo ki se pitit Jakòb yo, ki se pitit Ayiti yo. Sèl grenn nasyon sa a. Se fot nou menm ki se mèt tout lòt nasyon sou latè. E malgre ke nou se mèt tout lòt nasyon sou latè, wap wè ke tout lòt nasyon sou latè yo, ki se lemond, ki se lè Nasyonzini, ki se l'ONU, ki se sa yo rele la papauté de Vatican, ki se G7 la, ki se fwanmasyon syonis yo, ki se alafwa bit yo, Benjamin Netanyahu e pap Leon 14, kaka 3 kaka sa yo k ap domine sou nou avèk sou kouzen palestinyen nou yo, enben w ap wè ke se nou Ayisyen yo ki se nasyon tou pwisan, ki se mèt tout bagay, alòske se nou menm jounen jodi a ki parèt pa posede anyen. Pou ki rezon? Paske nou te fout kite Bondye nou an, nou te detache nou a Bondye nou an, Jeremi chapitre 2 vèsè 13, Nou te abandone sous do viv la, sous do viv la ki se papa nou Ayiti, pou n t al konekte tèt nou avèk sa yo rele lemonn, nou t al renmen lemonn ki se Satan. Nan nan Jan 3, sèl di di car Dieu, ki se Satan, a tant aimé le monde, ki se pwòp pitit pa l yo, Afriken yo, Vodou a, Blan Ewopeyen, Katolik a, Pwotestan a yo, li te bay pitit inik li an ki se Jezi. Alòske lòt Dieu a ki se vrè Dieu a, Dieu Ayisyen yo, Fis e li pa gen fis inik, li gen de pitit. De pitit li yo se Yeshua, ki te mouri sou kwa a 2000 lane pase, epi je nègre isi ki vini pou vin jije pitit kaka yo jounen jodi a. Mètnen ou pral wè dezyèm falsifikasyon an nan Jan 3 vèsè 16 e 17 la. Tande byen, Jan chapitro 3 vèsè 1, Kar Dye a tan teme lemond, Dye sa a, y ap pale w de Satan, lafam sèpan, Oubyen oubyen Satan ki se papa sèpan kobra a, afriken yo, vodou yo, sèpan vipè la, blan ewopeyen yo. E sa k fè, pitit vipè yo jounen jodi a ki se lapapote de Vatikan, y ap ansène yo dans la bouche du serpent. Èske w wè li? Men sèpan an ba a ki se vipè la, li gade sal kote ke Pap Franswa konn ap fè omeli li yo, w ap wè ke se menm sèpan vipè la ki la. L ap ansène yo dans la bouche du serpent. Ni istwa, ni jewografi, ni la syans de kaka ke yo ba ou nan lekòl a nan inivèsite w yo, tout nèt sòti dans la bouche du diable, tout nèt sòti dans la bouche de Satan, tout nèt sòti nan 666 la ki se mank bèt la, 666. Nan dènye video a m te di w konsa ke si, lòske mwen, Je Nèg Resi m pale, ou pa vle tande mwen kòm mwen menm ki se bon bèje a, si w prefere tande lòt kaka yo pito, w a fout mouri a kout sur. Non sèlman w ap mouri fizikman nan kò sa a, men w ap mouri etènèlman. Ou pral klete pou letènite. nan lye sa ke yo rele lanfè a ki anba dlo, anba lanmè yo nan fè nwa a. E ou pral, ou pral, ou pral klete la pou letènite pou al fout soufri paske ou te fout gen zòrèy pou tande, ou pa janm te konn itilize l, ou te fout gen zye pou wè, ou pa t fout itilize li, ou te fout gen sèvèl pou te reflechi, ou pa t fout janm itilize li. Se poutèt sa ke ou pral pe, ou pral peri paske Papa m rayi eleman ki rebèl, Papa m rayi eleman ki plis renmen kaka. ke li menm Awouna Chèl la. Papa m di site sa nan bouch li depi plis depi anviwon dimil lane avèk Moyiz. Papa m te di konsa ke Tu n'auras pas d'autre Dieu que ma face, tu n'auras pas d'autre Dieu. Men men men lòt fo dye yo, vodou, katolik, pwotestan ki miltipliye tèt yo an twa, la mezon de satan. Miltipliye tèt li an twa, sa ekri nan Apokalip chapitre 16, la mezon de satan, itilize tèt li an twa, ki se kiyès? Ki se vodou a, Èzili Freda Èzili Dantò, ki se katolik la, fè yon Notre Dame Altagrace ki se pwotestan an, ki se sa yo rele Mari avèk Jezi a, yo tout Jezi a Mari tout kote, enben ki se kisa? Kou yo rele li Èzili Freda Èzili Dantò Notre Dame Altagrace Mari, se menm kaka a, se le satan masisi ki degize an fanm e ki ap alimante pitit masisi. plis vè nan transparè li yo, ki se sa yo rele les nouveaux caca de ce monde, men yo, les Sodom et les Gomorrhe, men yo, yo nan vodou, yo nan katolik, yo nan pwotestan, y ap kouche ak gason parèy yo, y ap, y ap kouche ak fanm parèy yo, gen fanm ki panse se gason yo ye, gen gason ki panse se fanm yo ye, paske yo se des san mele, yo se des caca, yo se des lanmerd, yo se des boules de merde, èske l fout klè pou ou menm? Osi senp ke sa. E pa mwens ke sa. Si w santi ke sa m di w la la li mou yo, li deranje w, vin vizite m. Pou m fout jwe basketball avèk kò w e avèk tèt ou, kolangèt manman w. Osi senp ke sa. An avan! Jan chapitre 3 vèsè 16 a 17 di konsa ke, Car Dieu, Satan, a tant aimé le monde, Afriken a, blan yo, Pen yo, Vodou, Katolik, Pwotestan, a Islamik yo, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, Jésus ki se, ki se Beelzebizla, Prens Tenèb la, ki se gran frè. Sa yo rele lè pap e jodi a kise kise kise sa yo rele leon 14 ok e e e e il fo ke le e e vèn nou vè se kòd il a done son fils unique afin ke ki kon kwa an lui pap leon 14 kwè nan jezi a nè e e e ne peris pwen e se lè sa wap fout peri a paske ou ou wal konekte a satan men ki lè lavi etènèl non ou pral fout gen lamò etènèl lè ou tande moun relijyon yo di ou vini non vini non Pa di ou pa gen tan, demen pa pou ou. Vin vin vin soumèt ou a Jezi. Enben yo vin yo di ou kareman vin vin pran so mak de la bèt la nan Jezi a pou fout ale nan nan e pou fout gon paspò dirèk pou lanfè. Se pa sove ou w'ap vin sove tèt ou byen okontrè se peri w'ap vin peri tèt ou paske ou vin soumèt soumèt tèt ou a Jezi kaka yo a. Èske l fout klè pou ou menm? Pa gen pwoblèm. E m se sèl moun k'ap di ou sa. Pa gen okenn lòt moun k'ap di ou sa ankò sou latè. Se mwen ki se fout bon bèje a, je ne gresi. an 2025. Si m fout pale ou pa tande, wap fout peri ak osye yo, mwen mete l sa pou ou. Plis ou pran pòz ke ou pa konprann sa map di yo, plis ou pran pòz wap wap meprize sa map di yo, plis ke w pral pè. Plis ke w pral pè e ou pral soufri etènèlman apre tout pè sa ke w pral pran. Kolangèt manman w, osi senp ke sa. Vèsè 17 kisa l di? Dieu en effet n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Aha, se nòmal. E Dieu sa a ke yap pale w la, Li pa ka anvwaye pitit li a, ki se sa yo rele Jezi, ki se senyè Afriken yo nan vodou a, senyè pwotestan yo nan katolik a pwotestan an. Li pa ka voye pitit li a, ki se Jezi a, Jezi a, men men Jezi a, Jezi a ki se senyè ou menm ki nan vodou a, Jezi a, Jezi a, Jezi a ki se senyè ou menm ki nan katolik pwotestan an. Li pa ka, li pa t ka voye li pou l vin Jojo. Li te vo, men, men Papa m gran, ki, ki tou pwisan, te ka voye Yeshua pou l vin sove Ayisyen yo sèlman, avèk Islamik yo ki te pèdi. Epi, epi, li ka, li kapab voye nou tou. Epi li vin ka voye tou, alafen, dezyèm Pitit li a, Ayisyen an, pou vin jije. Oke? Jezi pa la pou vin jije. Jezi la pou l vin, pou l vin, pou l vin di w konsa ke, Bondye a ou nan syèl la li rich an bonte, li rich an tout bagay. Si yo fout yon kalòt bò goch bay, bay, bay, bay, bay bò figi a bò dwat la. Si yo fout vyole premye pitit fou la bay dezyèm nan pou yo fout vyole l tou. Si yo fout dou tout bagay bò, bò bay tout sa ke w genyen bijou, rad sou kò, manje pou w manje, se pa grav paske w pral gen syèl la. Non monchè, ou pa pral gen syèl la pou w kolangèt manman w. Ou pral fout gen lanfè paske, paske, paske enèji de kaka ke y ap anseye nou nan relijyon de kaka w yo, nan Sèman sou Lamontay. Avèk Jezi w la, li sòti anba dlo nan lanfè. Li pa sòti nan gran frè m Yeshoua, e l pa sòti nan mwen nonplis, ki se dènye Eli a, ki se Eli ki te tou limen, ki te transfigire bò kot frè m nan, ki se mwen, jounen jodi a nan kò fizik sa a. Bagay reve sa yo pa t janm sòti de mwen menm, yo sòti de Satan, yo sòti de Vatikan. Si w vle kontinye kwè ladan yo, kolangèt manman w, mouri avèk yo, lanmèd pou ou. Osi senp ke sa. Mentnan, nan vèsè 17 la, Lucas di, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde. Se fo, se yon mansonj ke sa ye. Ok pou kil swa jij pou ki swa jij su le mond men pou ke le mond swa sove pa li non jezi a pa vini pou vini sove pèsòn jezi a vini pou vini peri ou jezi a se bouk la se se se se sa yo rele e e e kabrit ki gen kòn li vire a yo rele lon bouk wap wè ke nan bib la nan matye nan matye chapit 25 vèsè 41 li di w kisa li di tout sa yo ki te bouk yo ki te kwè nan jezi a ki te kwè nan la relijyon ki te kwè nan kaka sa yo. Li di yo, Vin, li di nou, Ale dan letan adan de fe e de souf ki a ete prepare pou Satan. Satan, sa w fanm sa ke w ap gade la yo nan tout fòm li, avèk avèk pou sè zanj. Se egzakteman sipriz sa ke nou tout pral pran ki nan relijyon de kaka nou yo jounen jodi a, paske nou kwè ke relijyon de kaka nou yo se laverite. Se fout mansonj ke yo ye! e pou w t fè nwa ki degize an limyè. Se Satan ki degize an limyè pou fout twonpe nou, menm jan ke l te degize an limyè pou l te twonpe Adan avèk Eva, pou l te twon, pou l te vin eseye e twonpe gran frè mwen lè l te grangou 2000 lane pase nan lavil Pòtoprens. Si ke nou pa gen zòrèy pou n tande, kolangèt manman w koke w t mouri kounya, pa gen oken kè sansib pou ou, lanmerd pou ou. Stupid. M deteste moun ki stupid, m deteste moun sòt, paske w s on malfèktè, kolangèt manman w. Osi senp ke sa. Ok, e si m di w kolangèt manman w, manman w ki se Satan, ou ou fache avèk sa, kolangèt manman w ankò. Osi senp ke sa, pwen final. Ok, donk ki fè nou konnen ke e e e e sa se te bi, sa se te pratikman e e youn nan nan falsifikasyon ke labib la mete pou nou menm. Mètnan, twazyèm falsifikasyon an nou pral jwenn li nan liv Jenèz la, nan Jenèz chapit premye vèsè premye jiska vèsè e ki kote? Jenèz chapit premye vèsè premye a 19, nou pral wè kòman Satan te mete te mete falsifikasyon tou nan kreyasyon nou an.